Mwen salye nou d'une manière générale qui que vous soyez ou que vous soyez sur la planète. Bonjour ou bonsoir. Merci mille fois a tout moun e tout zanmi m yo ki kontinuèlman ap ban m sipò yo. Anpil respè pou nou. Kòman nou ye? Se an rezon de yon enkonvenyan ki fè ke nou pat tande m. I am back.

ou diminye risk pou devlope sèten maladi e ou bay kò a abilite pou l geri tèt li. Se yon bagay ki byen etabli. Yon bòn alimantasyon kapab pwoteje w kontre sèten maladi tèlke kansè, avc, ipètansyon, artrit, dyabèt e pwoblèm ki asosye avèk obezite. Pa kont, kondisyon sa yo kapab trete avèk manje, asavwa yon rejim ki fèble an gra. San dout, yo fè yon laj etid sou maladi kardyovaskilè. Se li menm, an kèlke sòt, ki tiye 2 de chak 5 Ameriken. Se American Heart Association Statistics ki rapòte sa. Genyen prèske yon douzèn medikal majè etid k ap stil montre aktyèlman kote ke gen anpil posibilite pou ranvèse plak arteryèl yo ki se prensipal koz de yon avc. Pandan ke w ap adopte yon dayèt ki fèble an gra, reyèlman American Heart Association note sa nan sèten ka, yon rejim ki fèble an gra sèlman efikas pou l redui risk avc. Ou sipoze plis fokis sou sa ki ap benefisye sistèm ou, asavwa yon rejim ki fèble an gra. Si n ap byen remake, n ap wè ke Mwen sible fraz sa a paske li se yon fraz kapital. Se la rezon pou lakèl ki fè ke mwen pwente l di dwa. Pandan ke ou toujou ap pran medikaman ki pou diminye move kolestewòl la gradyèlman, an parlan de LDL, ou ta sipoze fè yon ralantisman

Evidamman, doktè mwen pral mansyone la a, se anglè l parle. Men, mwen just tradui sa l di yo. Selon doktè Klaper, li di ke avèk yon rejim ki fèble an gra, patikilyèman ou pa gen youn ladan yo ki sòti nan sous animal, e anplis

Pap fè w mal ankò. Asma ki t ap fatige w la ap jeneralman amelyore. Soryazis ki te anpeche w dòmi an, ki t ap pètibe lespri w la, ap vin bokou plis amelyore e li kapab vin disparèt alalong.

nan po a e ki ap detache sou fòm de kay blanch. Plak yo parèt a diferan zandwa nan kò a, leplisouvan nan koud yo, nan jenou e nan cuir chevelu. Yo di ke fatig avèk strès kapab deklannche l lakay ou e anplis Yon chòk emosyonèl oubyen yon aksidan. Gen yon lòt doktè. Non li se Barnard. Doktè a di ke se pa sèlman grès ki ka koze pwoblèm de sante. Nou leve avèk yon konsèpt ki ewone ke pwoteyin fè ou gwo efò. Alò, nou te manje yon enòm kantite de vyand e nou bwè yon kantite de lè egalman. E kounyea, nou wè yon dramatik ogmantasyon nan kansè, artrit e lòt pwoblèm de sante. Toujou doktè a k ap pale. Li di ke anpil pwoteyin kapab genyen yon efè nwizib kòm grès animal nan san w e nan selil manbràn ou. Se pa li sèlman kòm doktè ki di l, paske gen plizyè lòt doktè ki di l a mèt repriz. Enkwayabl men vrè. Sè dènyè zane, yo te fè anpil rechèch kote ke yo te jwenn ke artrit kapab trete avèk dayèt. Lòske pasyan yo ale sou yon rejim vejetaryen ki fèbl an gra, e yo rete lwen de pwodui letye, nan plizyè ka, artrit yo pral ale nan yon konplèt remisyon. E pandan ke ou toujou itilize dayèt selon chwa tretman ou pou dyabèt tip 2, kote ke ou pa depan de ensilin, li sanble ke dyabèt tip 1 an ou nesesèman depan de ensilin. Li te koze omwen an pati

Si yon doktè voye w al bwè lèt, sè ke doktè sa a bezwen resikle. Donk, li te vrèman aksantye sou lèt. Otreman di, nou te toujou konnen ke le lè est un aliment complet. Mèsi zanmi m yo, mwen renmen nou anpil. Cert, mwen ap retounen le plus possible pou m pote dotres enfòmasyon pou nou. Ke Bondye eparnye nou de tout enfestasyon de lespri imond e renouvle bonte li davantaj nan sistèm kardyovaskilè nou, nan sistèm respiratwa nou, nan sikilasyon sangin nou etc. Thank you again. Bye.